Aktyalite spòtiv la n ap demare avèk li direksyon Ewòp pou n al pale de lig dè nasyon UEFA. Yè te gen premyè semi final lan ki te jwe antre Itali e Espay yon match Espay ranpòte Par deux gols à un nan San Siro rankont lan te dewoule devan prè de 37 mil spektatè ki te fè deplasman pou te asiste match semi final sa. Ebyen Lespay te rive enpoze li 2 gòl a 1 gras a yon double de Ferran Torres yon ekip italyèn ki li menm te alinye, alò Roberto Mancini ki te alinye yon ekip ki trè pwòch de sa ki te sakre chanpyona dEròp a Wembley sa gen 3 mwa, ebyen li te òganize yon sistèm de je 3 4 3 3 otou de yon triyo nan mitan teren an, Jorginho, Verratti, Barella. Devan an, Insigne te alinye an pwent. Donk, an fas la, te genyen Luis Enrique, li menm ki prezante yon ekip avèk yon ekip san reyèlman yon nimewo 9, puiske Ayazabal, Ferran Torres e Sarabia

E avan poz mitan an, genyen Bonucci, li menm ki te ekope de yon katon wouj, 2 avètisman, trantyèm e karant dezyèm minit de je, sa ki fè ke Bonucci te pral ekspilse nan match foutbòl lan. E Itali te evolye an mwens fas a Lespay. Ebyen, avan poz mitan an, Ferran Torres te pral make yon dezyèm gòl pou pèmèt a ekip espanyòl lan mennen 2 zero sou seleksyon italyèn foutbòl lan. Se te skò alamitan. Dezyèm peryòd lan te gen anpil angajman bò kote tou 2 ekip yo, men ekip italyèn lan ki te redui skò lan avèk Lorenzo Pellegrini 83 zièm minit de je sou yon plas de Chiesa. Itali te pouse pou te jwenn egalizasyon an. Men se te two ta pou ekip Roberto Mancini an ki pèdi devan Lespay 2 gòl a 1. Ekip espanyòl lan ki tou mete fen nan envensibilite seleksyon italyèn nan ki te rete sou 37 match san ke yo pa t pèdi. Ebyen se te yon revanj dan lè tou pou seleksyon espanyòl lan puiske se menm ekip italyèn sa ki te elimine Espay nan semi final koup dEròp dè nasyon. Donk yè ekip espanyòl lan non sèlman pran revanch li men tou mete fen nan envensiblite seleksyon italyèn nan ki te rete sou 37 match san defèt. Men kòman ekip italyèn nan te kanpe, te genyen Gianluigi Donnarumma ki te nan gòl, nan defans lan te gen Di Lorenzo,

de menm ke pou Jorginho ki te sòti pou Pellegrini te monte nan match lan epi genyen Davide Calabria li menm ki te rantre nan match foutbòl lan tou. Epi bò kote ekip espanyòl lan jwè ki te demare se te Unai Simon, nan defans lan te gen.

Koke te sòti pou Merino te ranplase li e Pablo Sarabia te kite plas li pou Bryan Gil epi genyen Sergi Roberto ki te pral ranplase Pablo Gavia. Donk se konsa ke ekip espanyòl la te kanpe nan yon sistèm 4, 3, 3, menm sistèm ak ekip italyèn nan, men o final se seleksyon espanyòl lan ki rive enpoze li 2 gòl a 1 kont seleksyon italyèn foutbòl lan Lespay ki pral gen pou jwe final Lig dè Nasyon an dimanch kap vini la swa kont Bèljik ou Lafrans, puiske dezyèm semi final sa se pral pou jodi an la apati de 2 zè 45 nan vil Turen, final sa semi final sa pral gen pou dewoule antre Bèljik e Frans an nou wè kòman ke 2 ekip yo ta dwe kanpe pou jodi an la.

An nou an al pale aprezan de match eliminatwa nan zòn konkakaf lan jodi an la pral genyen plizyè afich zòn konkakaf lan pou katriyèm jounen an an al wè afich yo gen lèzetazini ki pral gen pou jwe kont lajamayik a 7 è 30. Rankont sa a, se ameriken yo k ap resevwa jamayiken yo, yon ekip jamayikèn ki an dènyè pozisyon nan klasman sa a. Epi a 8 è, Onduras Kosta Rika, 9 è 40 genyen Kanada ki pral lakay Meksik. Salvador, Panama a 10 è 5, se afich k ap genyen jodi an la. Ann al gade klasman an avan katriyèm jounen an ki domine pa seleksyon meksikèn nan ki gen 7 pwen, dezyèm Kanada genyen 5 pwen, Etazini gen 5 pwen, twazyèm, katriyèm e Panama 5 pwen, senkyèm se Kostarika 2 pwen, Ondiras gen 2 pwen, sizyèm, setyèm se Salvador 2 pwen, Jamayik genyen yon grenn pwen an uityèm pozisyon nan klasman zòn Konkakaf lan. Magazine Sport avec Philippe Chapeau.
Ann pran direksyon Amerik du Sud puiske pral genyen match kap jwe jodi an la an Amerik du Sud kote ke Argentine, Brazil ap gen pou jwe. Se pral dizyèm joune eliminatwa nan zòn Amerik di Sid. A setè, Ajantin ap deplase pou jwe lakay ekip Paragweyèn nan, yon ekip Ajantin ki li menm pral gen pou jwe an deplasman lakay ekip Paragweyèn nan. Ekip Paragweyèn nan li menm ki an sizyèm pozisyon nan klasman sa lòske Ajantin an dezyèm pozisyon.

Men an revanch l ap gen pou jwe 2 lòt rankont Brezil ap gen pou jwe toujou nan kad eliminatwa e semèn k ap vini an ebyen Brezil ap deplase pou jwe lakay Venezuela a 7 è 30, Ekwatè Bolivi 8 è 30, Pewou ap gen pou kwaze Chili apati de 9 è. Nan klasman an Brezil genyen 24 pwen lidè, dezyèm se Ajantin ki gen 18 pwen. Ekip Iguène nan twazyèm pozisyon avèk 15 pwen, katriyèm Ekwatè ak 13 pwen, 13 pwen egalman pou Kolonbi ki senkyèm, sizyèm se Paragwe ki genyen 11 pwen, Pewou setyèm 8 pwen, Chili genyen 7 pwen, uityèm, nevyèm se Bolivi ki genyen 6 pwen, Venezuela dizyèm avèk sèlman 4 pwen nan klasman poul inik Amerik du Sud. An n al pale de basketball NBA puiske hier te gen plizyè match pre-sezon ki te jwe. Tankou Orlando Magic ki te jwe kont ekip New Orleans Pelicans lan. Yon match ki fini an favè Pelicans yo 104 a 86. Kidonk Orlando Magic ki konnen yon dezyèm defèt konsekitiv puiske yo te pèdi lendi an kont ekip Boston Celtics lan.

Afiche k ap genyen pou jodi an la a pati de 7 tè genyen Toronto Raptors ki pral fas a ekip Philadelphia 76ers lan, Miami t ap resevwa Houston Rockets a 10 zè, genyen ekip Memphis Grizzlies lan enpe pli to ki pral jwe kont Charlotte Hornets a pati de 7 tè donk se.